ki kite yo pa menm ale nan palè se yon fason pou yo montre ke ebyen yo pa dwe gen limit anndan peyi yo donk wap swiv M sou Ayiti nap remèt ou tou kijan anbyans la ye pou mwen.

Nèg klan a vin avèk nèg vilaj ki mete m deyò.
Konbyen tan ou genyen depi ou deyò? M gen 2 mwa, 12 jou deyò. Donk kisa w ap mande? Sa m ap manje?
Sa w ap mande? Sa m ap mande? M ap mande pou m antre lakay mwen. M mande pou m al viv lakay mwen, m pa ka viv kay moun. Ki bò n ap viv? Ki bò n ap viv avan? Mwen menm? Ki bò m t ap viv? M t ap viv nan mache prason an. Nan prason an, gen kay ou? Kay mwen pa boule, kay mwen anndan. Ou gen mari, ou gen pitit?
M gen mari, m gen pitit. Konbyen pitit ou genyen?
Twa pitit.
E kote w dòmi avè yo nan moman an? Mwen, m dòmi avè yo kote m foure kò m nan, yo foure kò yo la tou. Dakò, mèsi. Mete leta nan sitiyasyon pou l konprann se pa mande n ap mande l, li gen, se dwa l. Pou l son enperatif pou l garanti sekirite byen ak vi tout moun nan peyi a, sitou twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Nou menm, mach la, nou pral pran moun nan sant spòtif yo talè la a, depandaman de kantite moun yo, e nou si ke moun yo ap anpil. Gade, n ap pran direksyon Matisan. Nou pa annafè a moun Granvil, nou pa annafè a nèg Vilaj, nou pa annafè a nèg Tibwa. Popilasyon an di li menm, jodi a, nou vle tounen lakay nou, nou vle ta vin sou nou. N ap pase bat se pou nou, e pou Izo, e pou Tilapli, e pou Krisla, e pou mwen, e pou nou tout Matisanyen, n ap pase. Nou pa bezwen konn bagay konsa. Se bagay pa nou n ap regle. Bagay chita pale moun nou pa enterese nou. Se ta nou. Pakou a m di w li deja. Nap reyini la, nou reyini deja, nap mobilize, nou pral dèyè moun nan soto, aprè sa nap pran direksyon sa. Nou poko konn kote nap rive men nap pran direksyon sa. Ok.

Si w ta gen yon mesaj wap lanse bay nèg sa yo, kisa l tap ye?
Mèsi.
Mwen menm, inisyativ la pran. M pa konte ni kont. Men si yo pa yon sitwayen pou l chita avèk yo non, se ayisyen ke yo ye. Men, sa k ap pase la a, li depase le mòn. Li depase le nasyon, mesye. Jodi a, lè w di moun yo, ann fè lapè, lè w mande moun yo pou y al chita anba a, kisa yo pral fè? Jodi a, se pa, Epa kris nou k mete moun yo deyò. Se volonte moun yo fèw soti. Nan abite fontamara la. Nan batay moise yo pa atake la. Jodia si yon nèg di w pral fè lapè avèk nèg yo fòw ta di yo sispann tiye pèp sa. Paske nou paka pase atis sa mesye. Yvon Jérôme ka pase lakay li. Jodia la se nou k la. Se popilasyon kris ap bay sekirite depi dèzane yo pa sasinen yo la. Mesye bagay la jis. Nap mande presyon sou leta. Li jis.

Li gen enterè pou l fèt. Alò mwen menm kòm moun ki pran responsablite m ki inisye sa a sou pouvwa popilasyon an ki di ke jodi a y ap pran lari a, yo di ke yo endiye, yo bouke, yo pa kapab avèk sa k ap fèt la a jodi a. Donk, popilasyon an klè, yo di yo menm yo vle lapè, paske se moun yo yo vle lapè. Men yo pa vle yon lapè pèpè, yo pa vle yon lapè makiye, yo pa vle yon lapè kosmetik. Yo vle yon lapè dirab, yon lapè ki enspire yo konfyans, ki enspire popilasyon an konfyans e ki enspire peyi a konfyans. Yon lapè kote ke moun Matisan ka al Granravin, moun Granravin ka vin Fontamara, moun Vilaj de Dye ka vin Fontamara, moun Fontamara ka al Vilaj de Dye. Yon lapè pou Leta. Mete bon jan pwojè sosyo nan zòn nan pou jenn gason, jenn fanm yo sispann ba yo zam pou se lekòl yo ale, pou jenn gason, jenn fanm jwenn kote ke envestisè sòt kote yo sòti pou yo vin envesti nan twazyèm nan pou de bon kontab, enjenyè, medsen, enfimyè nou gen nan zòn nan, avoka, tout sòt de konpetans sa yo pou yo mete konpetans sa yo an aplikasyon pou nou voye yon. siyal bay tout peyi a, yon siyal bay lemond antye pou nou di wi nou se moun Matisan, nou se moun Fontamara. Yo marjinalize nou, men sa yo te panse de nou an, se pa sa. Nou gen de bòn valè anndan twazyèm nan, nou gen moun ki kapab reprezante nou valableman nan tout nivo nan Leta. Men ou òganize plizyè mach deja, yo pa janm pote rezilta, men kisa nou te fè apre mach sa a? Bon, se responsablite nou.

Se konsa sa ye. Se konsa sa fonksyone nan Matisan. Se konsa komisarya a li menm li ye. Pa genyen tire men zòn Matisan ki parèt kalm pa rapò avèk jan sa te ye kounye a. Nou deja wè genyen de bakòp ki pozisyone yo la devan. Ebe e konsa pou men e pifò moun yo nan e katye matisan yo matisan pa genyen e moun ki rete nan kay yo paske e tout kay yo e moun ki rete e konsa matisan yo rete e moun nan kay yo la anpil kay kraze.